Ce que j'aurais pu faire evidemment m te gen dwa rele Reginald pou m di l sa men m pa nan afè rele apre kòmsi pou nèg konprann se afè pa moun pa e pa sa donk kèlkeswa sa m gen pou m di Reginald la m ka di l mesye ban m di n yon bagay e se sou sa n pral kòmanse ansanm yo konvoke Reginald ULCC konvoke l vandredi. Pou Reginald vin bay sa nego pa renmen an ou wè Marco afè scoop la depi ou bay yon nouvèl anvan bagay la bay pwoblèm men fò nego konprann se pa eseye nap eseye bay scoop nou menm odisyon ap fèt vandredi. Sa tout moun konnen. Depi wap swiv ou konnen tout moun konnen. Louko konnen, Henri Guerrier konnen, Jean Monard konnen, Liliane konnen, Frantz Duval konnen men gon bagay ke ou pa konnen. Men sa ou pa konnen. Si pandan odisyon an ap fèt la yap poze misye kesyon usst. konstate ke Reginald Boulos li se enstigatè kesyon kòb ki disparèt la. Li se otè kòb ki disparèt la. Li se konplis sa k pase a. Y ap arete misye an eta, y ap transfere l pa douvan jij natirèl. Menm jou a, misye ap arete. M pale, m poko di majisyen sa, mwen ap pale a majisyen ki se avoka. An reta yap pran misye. Gade e pa sansasyon non wap pale avèk m. Sa vle di, ou wè m di ou wè map gad papye m ankò. Ou kote mwen ye m bagay mwen toujou ekri. Odisyon a lisi de odisyon an. Si LCC konstate ke Reginald se otè, enstigatè ou konplis de aksyon de detournement. et d'abus de biens sociaux, e sa ULCC di wi, il sera defere an eta. Sa vle di nèg yo ap arete. Bon, mwen menm mwen pa renmen wè bèl mèvèy Marco, men fòk genyen yon seri de papye pou nèg yo genyen nan men yo. Lè te Aristide, tout nèg kontan. Mesye Pepe Sè ap pale d'Aristid, men jodi a se pa Aristid, se Reginald. Ann avanse. Nèg ULCC a di, e m a di se kòm gwo avoka, avoka pa mwen, nèg ULCC a di, mesye, m ap wè tou si m ka resevwa, fò n wè si n te ka resevwa Samuel Demes sou bagay sa, gon dekrè ki kreye ULCC 8 septanm 2004. Nan atik 12 la, li di ULCC pe.

ke Lona fè nan konpayi ki rele RBI, Real Business Investissement, 65 milyon de goud. Nan plasman sa a, yo ofri Lona 22 pousan daksyon an echanj de 65 milyon goud sa a. Kòb sa a, li dwe sèvi. pou reyalize yon pwojè de konstriksyon de mezon de lojman a Fermat. Selon ULCC, pase m pa konnen. E ULCC ap chache tras kòb la. E kòb la te dwe ale sou non yon moun. ke yo di ki pwopriyetè espas sa a, ok, ki se yon madam, ki se responsab. ULCC ap chache kòb la, kilè kòb la a jwenn madam sa a? ULCC poko jwenn kòb sa a. Li pa wè kot kòb la ye, li wè kot kòb la al sou kont lan. Donk, nan odisyon an. Yo pral mande pou yo vin avèk prèv ke lajan sa ke Leona mete an plasman an, eske y ap vin ak dokiman ke kòb la ta jwenn madanm sa ki responsab la. Dezyèmman, y ap vin avèk pwojè a, oke, e y ap vin eksplike tou pou ki rezon ke pwojè a pa janm kòmanse. Paske yo pa janm kòmanse pwojè a. Yap vin avèk dosye konplè. Men gon bagay ki rive, aksyon yo tap vann pou kòmanse pwojè a, se 250 goud li te ye. Kounya kesyon ap poze poukisa 65 milyon pou 22 pousan. Ou wè se ou fò, ou fò nou bon nan bagay sa. Nou bezwen konnen konbyen pousan Salona tap genyen si se 250 goud. ke aksyon an te ye. Aksyon an 250 goud? 250 goud, men yo vann Leonard li menm 22 pou 100 e 65 milyon de goud li ye. A men sa vle di se yon pwojè ki anbisye, ki trè koute, donk sa vle di ke l gen anpil, anpil, anpil aksyonè. Anpil, anpil aksyonè?
Wi, wi. Donk Don Leonard. Mwen pa kalkile, nou ka kalkile wi. Wi, mwen pa kalkile. Donk. Men kisa dosye a ye. Bon, mwen pa di Reginald koupab, mwen pa di LCC gen rezon, mwen pa di, men kisa dosye a ye. Kounye a, yo envite l vin. Men mentnan, toujou èt-il ke langle politik, yo evoke lang politik sou kesyon sa a. Paske anfèt, pou kantite moun ki prete kòb nan Lona, Pou kantite moun ki prete kòb ki di yo pral fè yon bagay, yo pral fè l. Pou kantite dosye depite, senatè, moun ki pwòch prezidan an fè, moun ki pwòch otorite phtk fè. Nèg ki pran kòb kòmsi jan yo vle, depite, senatè, minist, direksyon jeneral etc. Yo pa janm trennen moun sa yo devan uscis. Kòm yo mennen Reginald Boulos. E Reginald Boulos se te zanmi pèsonèl prezidan peyi a. Li, prezidan peyi a ba l yon kontra onere de 120 milyon dola, pi gwo kontra ke prezidan an bay, li pa ta ka bay enmi l, li bay zanmi l. Mentnan, se menm zanmi sa a ki travèse nan lopozisyon, jodi a ki kanpe anfas Jovenel Moïse. Donk, se t yon batay ki se fè antre. Frère, ami autrefois, ennemi aujourd'hui. Sa vle di, si re, si batay sa fèt, Reginald Boulos pa al nan prizon oubyen l al nan prizon, lè Jovenel pa nan opouvwa ankò, si Reginald vin opouvwa, l ap trennen lajistis Jovenel devan lajistis, l ap mete Jovenel nan prizon. Donk, bagay sa, s on bagay ki konsène 2 zanmi k ap batay. Sa n'a rien à voir avec la République! Eske sa ap pèmèt pèp la gen plis kay? Eske pèp la ap pèmèt, eske sa ap pèmèt nèg ki sou pouvwa pa prete nan lona? Eske sa ap pèmèt nèg ki prete yo remèt lajan yo? Donk, mesye, yon dosye, m ta vle di w,

E depi yo pase sou koulè politik, e se petèt chans sa peyi a pa genyen, e nenpòt moun ka fè nenpòt bagay nan peyi a, epi depi apre sa gen yon kouvèti politik, epi tout bagay pase kòm si de ryen netè. Gen tan gen anpil kesyon moun ta poze. E gen moun ki mande, e èske se pa pèsekisyon politik? E m t ap tande doktè a ki t ap pale de pèsekisyon politik. Men. Andeyò de tou sa, fòk nou ta gade lajan an. Èske yo bay lajan an? Èske lajan an envesti nan domèn yo te di yo ta pral envesti l la? Ok, si lajan an envesti, e Gary sot pale la de 250 goud aksyon, se sa Gary? 250 goud aksyon an te ye odepa. Donk imajine w. Donk si on aksyon 250 goud, lè on nèg gen 65 milyon, on wè ki valè aksyon gen. E konsa pou konprann e. Se kounye sa menm. Aksyon e 250 goud. Kounye a lè on moun bay 65 milyon, ou rann ou kont ki valè kantite aksyon l gen. E pi kounye a, pa rapò a valè kant, pase imajine ou, 250 mil goud wi. 250 goud Gary? 250 goud. 250 goud?
Kounye sa m wè. E pa 250 mil?
Non non 250 mil. Haha ok donk ou konprann val 250 goud Bon evidaman sim twonpe m twonpe men se sa ok non donk 250 goud 65 milyon donk moun ki konn fè kalkil an li divize 65 milyon an pa 250 wap wè ki valè aksyon li ye e nonb daksyon an lap ba ou men sak vin pi grav ladann Gary sèke nonb daksyon sa reprezante

E m di w, lè w pran 65 milyon goud sou divize l pa 250, w ap wè ki valè aksyon ke li genyen ladan l. Donk kounye a, se de bagay pou ki klarifye. Donk, se pou ke.
Michel Benet écrit, Quand Duvalier a crée l'ONA, c'était pour avoir un fonds de retraite pour les travailleurs. ONA pa gen vokasyon sa. Li pa revokasyon sa? Men Doktè Boulos tou pale deplasman wi, li di. Non deplasman li ye non, misye di deplasman wi. Wi, li tou pale deplasman, li di ona ka fè plasman. Depi ou fè plasman sa vle di ou tou aksyonè ladan l. Wi, lona aksyonè. Men sa k fè tou, leta ayisyen kapab o non de lona mande ki kote kòb aksyon pa leta ayisyen yo pase atravè lona. Men lè pwojè a fèt wi. Hein anben wi men fwa pwojè a fwa pwojè a fèt men kounye a si kòb la efektivman dekese fòk nou konnen kijan travo yo yap mache paske pa bliye non son biznis nap fè ansanm m sa di ke lèm mete kòb pam nan kounye a ou dim wap mete kòb paw e pa bliye non ona se on pèsòn moral son pèsòn moral sa di ke se leta ayisyen jodi a ki kapab al chèche konnen eske kòb lona te mete nan tèl ou tèl biznis kòm plasman, èske kòb sa a li la, èske kòb sa a li byen envesti, èske biznis la lap fonksyone. Donk kounye a, si se sa, pa gen pèsekisyon politik. Men si se pa sa, si Doktè Boulos, jan l toujou konn fè l la, gen yon eksplikasyon m ta di ki klè parapò avè li. Ou konprann sa m di w la? Donk mwen m panse li ka bay li. Men. Kèlkeswa moun ki nan politik oubyen kèlkeswa moun k ap tande nou yo tou, gen yon bagay pou moun yo pa fè gade. Tande, tande, tande, tande, tande.
Eskize m. Kou w pale de Aristide, ou gen pwoblèm ak Aristide. Kou w pale de Boulos, ou gen pwoblèm ak Boulos. Kou w pale de Jovenel, ou gen pwoblèm ak Jovenel. Kou w pale de Claude, ou gen pwoblèm ak Claude. Ou konprann? Kou w pale de Lapin, ou gen pwoblèm ak Lapin. Kou w pale de Gonzague, ou gen pwoblèm ak Gonzague. Kou w pale de Minis Travaux Publics la, konprann m sou rele ankò a? Yes.
Nèg tap an piblik la.
Ean kman rele misye ankò an. Nader Nader Nader wi Nader sa vle di ebyen pale pou nou pa pale menm wi Nèg komsi ki pwoblèm pou nèg gen avèk Reginald la piske son dosye tout moun ap dayè nou menm nou pa kritike l nou pa kritike l nou di men kisa bagay la ye men paske gon gwo avoka k pral defann Reginald Boulos e sa menm Adi Sèk pral defann Reginald Boulos nan dosye sa. Men mwen menm mwen di atansyon. Men pa bliye tou non Marco fò n gade wi Reginald gon kote l sòti e misye vin fè pati politik misye vin kandida. Donk depi yon nèg nan politik tout sa w te fè avan depi yo atake w se politik kounya. Se sa m vle w konprann nan. Wi e se sa m pa vle moun yo tou met nan tèt yo toutan an. Piske toutotan n met sa nan tèt nou tout kòb peyi a genyen ki depanse nou p ap janm jwenn yo. Paske Jodi a si se Boulos ke Lona mete an plas pandan yon pwojè Boulos te ladan l donk si atake Boulos se atak politik. Non se pa menm atake menm si w pale de sa. Menm si w pale de sa se pèsekisyon politik men demen si Dye ve. Lè Boulos sou pouvwa. Nèg phtk yo di kap gaspiye kòb jodi a, yo pou atake yo, tout moun ap vin di pèsekisyon politik. Kounya nèg pa di Gary te tèlman konn ap pale de bagay sa, kounya menl vire kont Jovenel, menl vire kont entèl. Donk sa vle di ke fò nou sispann avèk kesyon pèsekisyon politik la. Fò n al gade bagay la pou n wè sa l ye. Pa egzanp mwen menm. Avan m twouve ke Hans ki se direktè ULCC a, avan m twouve ke misye mal fè sa, atake l ap atake Boulos, fò m konn dosye a byen, avan m dakò doktè Boulos eksplike ke se pèsekite y ap pèsekite l paske l nan politik jodi a. Nèg ap fè ka kalkil la, 230 milyon ak 400 milyon wi. Wi, son pil kòb li egare. Men 22 pousan, paske pa bliye non, 22 pousan bò 65 milyon.

Pap gen eleksyon non peyi ap kraze. Non peyi a pa gen dwa kraze frè. Aah gade
gade si bagay la pa pase paske Reginald gon fòs terib fòs terib. Lè lap pale?
Non e pa fòs terib lap pale non paske se yon kandida a la prezidans ok sa vle di atake pa yon pouvwa ki fini manda l epi ou ta wè yo arete Reginald tout lopozisyon nèt pral ekri l OEA pral ekri tout kote pou yo di pèsekisyon politik men arete Reginald Boulos. Pap gen eleksyon! Pap gen eleksyon nan peyi a depi depi yo menm tante atake yon lidè politik de lopozisyon! Bon!
Gary!
Yap fè misye poze! E sa wap di a la se se si misye pwouve ke kòb la piske m panse gon kontra pou te pran kòb la. Objè kontra a se si li pwouve ke l respekte. Si yo te pran kòb la pou te fon envestisman se yon pwojè lojman. Donk si. Jisteman, pandan y ap kesyone li nan entèwokatwa an, li di konsa ke me kote me kòb la, me kote lojman an kòmanse oubyen l poko fini. Lè sa yo pa p ka, pa konnen pouswiv li byen oubyen arete l. Men Gary, si Leta ayisyen, Leta ayisyen se yon aksyonè, se, mwen menm, m pa konnen, si m twonpe mwen, se kòm si, Gary, mwen menm, Marco, ou menm, nou met ansanm, nou fè yon biznis. Ok, nou di n ap fè yon envestisman. Ou genyen 20 pousan nan aksyon yo. Donk, arive a yon sèten moman de la dire, m panse Gary kòm aksyonè, ki te fè pati de yon ansanm ak yon ansanm de moun ki te gen aksyon tou, mwen mwen kwè ke ou ka mande kont. Pou mwen menm, se e menm jan Leta ayisyen fè. Leta ayisyen gen 22 pousan nan yon pwojè k t ap fèt, kòm aksyonè. Donk arive a yon sèten moman de la jire li mande kote kòb pa l la. Li mande kot kòb li a. Li mande kont sou kòb pa l la. Li pa konnen rès kòb la ki sa li ye non. Li mande aksyon pa l yo ki sa y ap fè avè yo. Èske ak kòb li te bay l ou byen kòm aksyonè èske l envesti nòmalman. E si s on pwojè Touval jan w ap di l la. On pwojè Gary li gen yon dire. Sètènman.
Lè pwojè a gen yon dire, yo di tèl mwa n ap fè tèl bagay, tèl bagay, sa vle di ke li gen yon kalandriye degzekisyon, se yon pwojè li ye, yon kalandriye degzekisyon, men sa pral depann de ki lè yo te siyen kontra, ki lè pwojè a t ap demare. Donk se si se yon pwojè de lojman, petèt kounye a yo gen dwa jwenn, yo gen tan fin fè enplantasyon, ou konprann sa m di w la, ou gen pou wè e blòk k ap monte nan pwojè a, paske fò yo jwenn yon kote. Fòk gen pwojè. Kote pase se li kòb la te baray, li te gen yon dure de vi Gary, donk sa vle di ke te gen yon tan pou pwojè a te fèt, donk kounye a yo pral di bon tèren an te achte, sa se tèl lè tèl lè pou n achte tèren an, tèl lè tèl lè n ap fè. Lona gen 22 pousan nan tèren an? Hein? Wi, leta gen 22 Epa bon. Mwen panse se sa l ap mande Gary. Wi, se pa leta ayisyen l ap mande kòm aksyonè a. Wi. Y ap mande bon bagay. Mwen menm kòm aksyonè, ki sa nou fè avèk aksyon m yo? Wi. Bon, mesye, m ap di nou, mesye, ann pale yon lòt bagay. Ann pale yon bagay nan menm kad sa. M pa gen gwo objeksyon sou envitasyon ke ou fè Reginald la. Mwen panse Léonard. reprezante nan dosye a pa tèl moun, ULCC dwe
tande moun nan tou toutsuit
avan yo jina. Kite m di nou bagay sa k pa bon an. Direktè Jeneral la mouri.

Se nèg Jovenel, se nèg premyè dam nan. Se moun yo. Donk yon dosye nan dimansyon konsa, m panse Chesnel pa rele Gessap bay prezidan yon ti kout fil pou l eksplike l. Si se Reginald ki pral fè, ki pral prete, l ap di l sa. Si prezidan an te bay oke, fò m ankete pou m konnen si prezidan te bay oke, kounye a si l te bay oke pou sa. Atak ke ap fè a, li aparamman gon dominans politik. Gary, m di yon bagay sou sa, Gary. Gary, e. Ou gon bagay wap di, ale, ale, ale. Nòmalman, Lona, li nan leta, li fè pati de leta. Donk, kòm se dè enstitisyon, kant pa egzanp pou l. operasyonèl, fòk gon moun, on direktè, donk on, on pèsonèl administratif ki pou fè l mache. Otomatikman lona li menm, yo negosye on kontra, non, alò, m ap di sa sou rezèv piske jisteman nou pa gen tout dosye a nan men n Marco. E sa k fè ke genyen de bagay m pa prale ladan l piske n pa gen tout dosye, tout dokiman pou n analize. Mentnan. n ap fè, m ta kab di des analiz, ou ta ka menm di des analiz ki pa twop apwofondi, piske jisteman, ou pa gen tout dosye yo nan men nou, lè kontra etsetera, e menm moman tou, e direktè a te siyen kontra, sa ka rive, lè Jovenel te ka konnen, si se nan entèval ke e Reginald, Doktè Reginald Boulos te, te, te, te kloz avèk, avèk prezidan, sa vle di li t ap, li t ap sipòte pouvwa, piske a yon moman.

Pa vre non.
Si misye byen avèl poul fasilitel dosye a misye ap di prezidan sa. Pou prezidan ka ba yon kout fil pou li pou dosye a mache vit. E konsa leta ap fonksyone. Si e nan peryòd youri. Oubyen tou li te ka rele moun ki te mete. Chesnel ale nan Youri li rele li yo te fè bagay ansanm se sa? Exactement Youri epi l di Youri sa kounya Youri Chesnel pap menm mèyè pase m a prezidan menm non yap fè l mentnan sa se nan peryòd yo byen an wi si se nan peryòd yo potko byen an Reginald pa tap jwenn li. Bon sa se 2 ipotèz ki. Non non pa non non pou dezyèm sa m di an kòm ipotèz la se yon ipotèz kòmsi m ta vle di ki solid.

Ekri yo la pou w di l, Vu tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, vu ke gen pwoblèm nan peyi a, gen lòk, gen tout bagay sa yo, nou te gen, nou te espere gen moun ki t ap bay tèl kòb, gen enstitisyon ke n te mande prete ki vin an difikilte ki pa ka prete nou, nou poko ka egzekite pwojè a, donk nou konfime ke 22 pou san an li envesti tèl kote, tèl kote, annatandan ke pou n fè l. Fòk yon dokiman ka jwenn Lona pou di l sa. wi.
Èske ou wè kote m ye avw la? Epi si 22 pousan tou depanse ki ekivo a 65 milyon an si eli si l depanse tou kanmenm gen de bagay moun ka wè. Non non non se jisteman e sa k fè m. E anplis tou m pa kwè se yon sèl aksyonè ki pral. Non non epi gon bagay ki rive wi wi 22 pousan 65 milyon an.

pou on sòm de 60 milyon, 65 milyon, wap ka wè de bagay ki fèt. Donk, eske tèren an la? Eske etid te gentan fèt? Ou konprann? Ou konprann?
Eske bagay sa yo fèt? Eske plan an? M sonje doktè a di plan an la, men kounye a plan an, plan an ensifizan pou tout kòb sa. Gade, mesye, pa bliye non, lè n te kòmanse a samdi. Eskize. Odisyon ap fèt an bòn e di fòm. Mwen di nou, si yo estime ke misye otè, enstigatè ou konplis de detounman, pa bliye non, sa vle di, kòb la, lè ona transfere l, bon, ou wè mò sa a? Fò yo leve mò a wi. Fò mò a ta pale. Ki mò a wi? Alò, m tap fini, yo pa bezwen leve mò a Gary. Se sa, ban m fini, men sa k fè yo pa bezwen leve mò a? A wè si ke ba yo gon bagay ki kèlke pa ke m echape? Paske jisteman, direktè k te angaje Lona, li te angaje Lona pou leta. Kan pa egzanp gon kesyon an jistis e ke leta konsène, se sa k fè m te di tout o depa, Lona kòm enstitisyon li fè pati de leta. Donk, li nan leta, li fè pati de leta. Ò leta ayisyen, sitou leta li, se yon leta initè, ou konprann? Leta est un et indivisible. Donk si jodi a direktè a pa la, leta toujou la atravè DGI sètènman ki pral defann sa leta gen kòm enterè. Donk mesye ke direktè a al la ke l pa al la ou konprann leta ap toujou ka bay. Non, sa m te vle di lè m di direktè a al la paske lè dosye a rive misye gon kabinè ki etidye dosye a. Vre. E yo wè ke dosye sa ap bon pou Lona. E nèg ki nan seksyon jiridik yo toujou la, yo menm yo pa mouri? Nan men se sa map di w jiska prezan Gary, Luna, Luna e la.
Bon ou konn sak pi bèl nan bagay sa?
Ou konn sak pi bèl nan bagay sa? Kèlkeswa nèg la, si bagay la mele yap pale wi, nèg ap pale wi. Nan sètènman.
Ou konprann?
Oblije pale. Paske ou konn kisak pase nan sa? Li gen yon odè de koripsyon ke yo vle montre. Ou konprann? E sa yo vle montre wi. Men mesye nou konnen tout leta e sa l ye. Bon, pratikman. Ou konprann si nou peyi a pa tap konsa.
Wi, pratikman. Ou konprann? Donk mwen wè ke Enben fò nou swiv dosye a epi fò nou fò nou fò nou pa kouri di Reginald Boulos koupab yon bagay men gen anpil moun ki kontan yap trennen Boulos nan devan lajistis anpil moun kontan men m pa wè rezon poukisa apre Boulos se pral lòt nèg ki nan pouvwa yo la atansyon. Men Gary fòk fòk tou. Tout bagay nèg pap di se pèsekisyon politik tou. Wi fò n rive yon kote. Fò n rive yon kote pou n konprann. Tout bagay pa ka pèsekisyon politik nan peyi. Ou konprann? Tout bagay pa ka pèsekisyon politik. Mwen panse ke gen de bagay. Gen de bagay jisteman mwen panse li fondamantal pou popilasyon an rete, m ta kab di tèt frèt lè leta ap fè.